Alo, bonswa tout moun, se kòm m toujou di nou, non mwen se Beniswa Jozafa, e jodi a mwen gen yon ti bout videyo m ap fè pou nou ke m ap di nou e Bondye beni nou, e kontinye priye Bondye, e san Bondye pa gen anyen, pa gen anyen ki ka fèt san Bondye. E si w gen Bondye nan lavi ou, tout sa ki enposib, li vin posib pou Bondye. E map toujou di nou sa m gen pou m di nou, m fè ti bout videyo sa, m gen pou m pale kòman ke e ayisyen parèy nou ap fè pèp ayisyen an abe, ki rezon yon pakèt ayisyen ki pran pòz yo se ajans de vwayaj e mande w ki kote e biwo moun nan yo pa konnen e nou menm ayisyen nou kanpe ayiti nap voye kòb bay moun yo e moun yo nan lòt peyi moun yo sendomeng moun yo chili moun yo moun yo nan lòt peyi e nou menm nou kanpe nap voye kòb ba yo e se pi gwo erè nap fè nan vi nou paske Ou pa konn moun nan, moun nan t banw non ou fè transfè voye ba li. E moun nan li diw lap achte tikè pou ou, lap achte biyèt avyon pou ou. E lè w fin voye, lè w fin voye kòb la bay moun nan, ou pa konn ki kote ou ka reklame moun nan. E nimewo moun nan te genyen an li chanje l. E nèg yo diw ou pa dwe rele yo sou nimewo, nimewo prive yo. Ki nimewo yo ou konnen yo ba ou? Yo banw nimewo telefòn ke. Yo ba ou nimewo telefòn ki, yo ba ou nimewo telefòn ki, ki pa sèvi, ki ent sèvi sou, ki sèvi sèlman sou, sou kòm ta di sa, an anglè yo di wifi, an kreyòl yo di wafi. Wifi, ki sèvis sou Wi-Fi, ki sèvis sou entènèt. Kounye a la, lè w rele yo pa ka jwenn, kounye a la, lè yo sou WhatsApp, kounye a ou jwenn ou wè yo. Men kounye a kou yo pa t sou WhatsApp ankò, lè w rele yo pa ka jwenn yo. Men avè di ke bon nimewo yo gen, fanmi yo gen, yo pa bay moun li. A di yo ba w fo nimewo, fo nimewo WhatsApp kote pou w ka kominike avèk yo. Men kou yo fin pran kòb ou, sa yo fè? Yo bloke w sou nimewo WhatsApp la. Konsèy pou m, konsèy m ka ba nou pou ayisyen, e nou menm ayisyen nou panse ke se lè nou gen milyon nan ouvri yon kanè bank. Premyèman sa w gen pou fè, se yon kanè bank ou dwe ouvè. Depi w gen ouvè yon kanè bank, avèk kanè sa, lè w ap achte tike a, w annik pran kòb tike a, ou met sou kanè a. Kounya m konnen nou menm ayisyen, Ayiti kounye a, se grangou nou grangou men nou gen nou gen gwo smatfon, nou gen tablèt, nou genyen e laptòp. W ap an et antre sou goug sou gougo, ou antre ou antre konpayi ti konpayi avyon ke ou vle achte tikè a. W ap jwenn tout lis avyon tout lis avyon si wap fèl si wap fè depa ayiti pou brezil ou antre lè ou antre lis avyon si se e asoul si se e m pa konn m pa konn avyon ki fè zòn sa yo paske m pa m pa vwayaje nan zòn sa yo men map pran egzanp pou kopa ou antre kopa èn la kopa èn la pou ton kòm lè ou antre Paj Copairad.com Apre sa, ou wè lis avyon. Kounye a ou antre depa Ayiti e tèl dat. E w ap antre Brezil e tèl dat. L ap montre w ki kote l ap fè pakou. Ok on egzanp map bay wi on egzanp m bay apre sa lap di w dat wap retounen kounya ou met dat ou retounen kounya la men kilè wap soti si w vle soti a 10 è di maten ou met wap soti a 10 è di maten sou ok wap rive ok yap di w ok wap rive Ayiti a tèl dat kounya la lè ou fin wè met tout enfòmasyon sa yo non tout bagay ki ke a kilè wap soti ki dat wap soti kounye a la yap mande w eske w vle peye kounye a wi wap di wou vle peye kounye a yap mande w kredi kat ou viza kat a li kredi kat la se lè ou gen yon kredi yo ban w kat de kredi viza kat la se lè ou genyen kòb sou ou sou kat la yo rele sa viza kat kounye a wap di wi ou vle peye en kredi en kredi kat ou viza kat kounye a yap di w ok antre nimewo e ak e nimewo kat la ou antre nimewo kat la yap di w ki dat li lap espire ki dat ou te fè kat la ki dat lap espire ou mete li apre sa yap di w i konfilmasyon an pe konfilmasyon bap apre sa yo veye resi ti kè yo ba ou yo veye resi ti kè yo ba ou apre sa ou menm wap gon yon yon imèl elektwonik ki monte sou sou telefòn ou, kounye avèk y ap di w ok, kounye ou menm ou pral nan yon kote sou gen printè lakay ou, ou fè kopi, ou fè printè kopi a. Kounye avèk printè kopi sa, avèk li gen yon sklanp, li gen yon nimewo, avèk ke lè ou pral nan èpòt la avèk li menm sèlman, y ap annik pase li, y ap wè ki tikè w la. Sispann bay. Ayisyen kòb nou manje gratis. M gen pou m fè videyo sa, sa di se yon anonsman m bay, men m ap moutre nou kòman pou nou fè, pou nou ka, pou nou ka achte tikè nou. Prè nesesè a, se fè yon kanè bank pou ka achte tikè ou. Sispann bay moun nan lòt peyi achte tikè pou nou. Ke Bondye beni nou. Amèn.